Pran vitamin se bon pou lasante. Men, menm jan ak tout bon bagay, lè gen twòp ladan l, li vin yon pwazon pou sante a. Lè yon moun ap plede pran vitamin san kontwòl oubyen san preskripsyon medikal, li riske tonbe anba sa yo rele ipèvitaminoz, ki vle di ou anpwazone kò a akoz yon twò gwo dòz vitamin ke w pran. Ok, nou pral kòmanse videyo a kounya pou nou esplike w ki valè danje gen lè ou gen ipèvitaminoz. Sa vle di, m wè TikTok la tèlman ap vann vitamin pou moun, E moun yo anvayi pwodwi sa yo vre. Men pa bliye moun yo se vann y ap vann. Se kòmsi m te ka di w ren w tonbe epi y ap ankouraje w bwè dlo yo di w dlo a bon pou ren. Dlo bon pou ren se lè moun nan poko gen pwoblèm ren. Men depi w gen pwoblèm ren, ren w tonbe, dlo s on pwazon l vin ye pou kò w. Se pa tout lè bagay yo bon. Ebyen nou pral kòmanse videyo a. Pandan m wè tout moun sou tiktok ap vann vitamin vitamin vitamin. Beni m esplike w ki valè pwoblèm ke ou ka pran si tout fwa ou fè ipèvitaminoz. Li trè danje. Erezman m te la pou ou. Gen vitamin ki pa ka elimine fasil nan pipi. Vitamin yo divize an 2 gwo gwoup e se la danje a ye. Premye gwoup la se vitamin iwosolib, sa vle di vitamin B ak vitamin C Vitamin sa yo fonn nan dlo, kidonk si ou pran twòp, kò a ka elimine yon pati nan pipi, men si dòz la ekstrèm, li ka fatige ren yo anpil. Dezyèm gwoup la se vitamin liposolib, ou jwenn vitamin A, vitamin D, vitamin E, e vitamin K. Sa yo yo menm se pi gwo danje a. Yo menm yo fonn nan grès, epi kò a stoke yo nan fwa ak nan tisi gra yo. Kò a pa ka elimine yo fasil. Lè yo vin twòp, yo vin toksik byen vit pou kò a. Men kèk gwo konsekans ipèvitaminoz sou sante nou. Pa bliye chak vitamin ki twòp nan kò a gon fason pa l li atake ògàn yo. Si w gen twòp vitamin A nan san w men konsekans lan. Li ka bay gwo doulè nan tèt, toudisman, kè plen ak pwoblèm nan vizyon. Sa ki pi grav la li ka domaje fwa a. sa nou te ka rele siwoz difwa. Sa vle di, yon moun ki gen ipèvitaminoz sou vitamin A, ou gen risk pou w genyen siwoz difwa. Epi si w gen twòp vitamin A tou nan san ou, li ka vin rann zo w yo fèb, sa vle di yo fasil pou yo kase. E twòp vitamin A pou yon fanm ki ansent, li ka defòme ti bebe a nan vant li. Kounye a, men konsekans pou moun ki gen twòp vitamin D nan san w. Se vre vitamin D ede kò a absòbe kalsyòm, lè kalsyòm nan twòp, Sa nou rele ipèkalsomi an, lè kalsyòm nan twò wo, vitamin D a li la pou li absòbe kalsyòm yo. Se wòl li sa. Sa ka lakoz kalsyòm yo al poze nan ren yo, sa ki bay pyè nan ren oubyen ensifizans renal. Li ka bay pwoblèm nan kè a tou ak nan veso sangen yo, se sa ki pi danje a. Kounye a, men konsekans pou ipèvitaminoz E ak K. Sa vle di, twòp vitamin E oubyen twòp vitamin K nan san an, men konsekans ke l ka bay. Twòp vitamin E nan san an ka flidifye san an twòp epi monte risk pou moun nan fè emoraji. Sa vle di, senyen andedan kou deyò. Pou vitamin K a li menm lè l twòp nan san an, Li ka trake efè medikaman moun ap pran pou san satire, sa vle di antikoagilan. Se sa k fè m di w lè yon moun ap plede pran vitamin oubyen miltivitamin konsa konsa san konsiltasyon, sa ka kache sentom yon lòt maladi ki pi grav. Pa egzanp, yon moun ki santi l toujou fatige ka toujou panse se vitamin li manke. epi l kouri al pran vitamin B12 oubyen l al pran fè, alòske fatig la ka siyn yon pwoblèm kè, paske si w gen pwoblèm kè, li ka ba w yon heavy fatigue, sa vle di li ka ba w fatig san kanpe. Li ka yon pwoblèm dyabèt, konsa tou li ka yon pwoblèm tiroyid, sa m toujou di nou ki rele thyroid la. Pa bliye pati sa a ki rele thyroid la, se yon pati ki kontwole tout kò a nèt an jeneral. Si l gen pwoblèm, Kò a nèt an jeneral gen pwoblèm. Swa si l twò lan, kò a gen pwoblèm, si l mache twò vit tou, kò a gen pwoblèm. Se sa k fè, si w gen pwoblèm tiroyid lan la, se tout kò a ki gen pwoblèm. Epi tou pa bliye, kèk vitamin ka anpeche medikaman doktè yo ba ou yo fè travay yo. Oswa tou yo ka ogmante efè medikaman sa a yon fason ki danjere pou kò a. E m ap toujou di nou pi bon fason pou yon moun jwenn vitamin se nan sa w ap manje. Paske chak manje w ap manje gen yon kalite vitamin ladan l. e lè sa li pi natirèl tou, li pi bon pou ou. Ou ka manje fwi, legim, vyann, pwason, sa yo yo pi bon ke lè wap pede achte medikaman, m pa di moun yo pou yo pa vann medikaman yo, men toujou konsilte doktè pou wè si ou pa gon vitamin ki twop deja nan san ou ke pou al pran lòt vitamin ki pou deranje sante ou. E sonje m di nou ke dèfwa yon pwoblèm nan yon ògàn ke w genyen ka pèmèt ou fatige anpil, se pa pwoblèm vitamin ke w genyen. M panse map met fen ak video a la e anvanm ale map toujou di nou sa m la poum sove lavi nou toujou ale fon tchekop al tcheke e answit se tès san k pral di nou nan ki kote nou gen karans nan yon vitamin si n gen karans nan vitamin A doktè ap preskriw yon kantite vitamin A si w gen nan B lap preskriw yon kantite si se E tou lap ba oul yon fason aske li rezoud pwoblèm nan lè sa lap ekilibre men si wap pede pran vitamin ann di wal achte vitamin A ou deja gen Twòp vitamin A nan san w pral kreye yon pakèt lòt pwoblèm pou sante a. Pa toujou wè moun ap vann, vann, vann. Depi se vitamin y ap vann w achte tout. E non sèlman w achte yo, w achte miltivitamin met sou yo ankò, e w achte lòt patikilye met sou yo, kounye a w plen anndan w avèk vitamin. E fatig la toujou la pi rèd. M ap mèt fen ak videyo a, m ale e si w vle yon lòt frè enfòme de li, w a pataje l. E n ap tounen touswit pou yon lòt videyo. Babay.